Men, moun gendwa gen difikilte pou n konprann sa k molekil nan, men s on medikaman. Medikaman sa yo depi plis ke 70 lane, depi bò ane 1940 yo, s on molekil yo te konn itilize pou trete malarya. Malarya, fyèv malarya. Malarya a ke nou tout konnen an Ayiti, ke klorokin sa a te konn rive trete li. E nan peyi Lafrik yo, e gen yon pakèt lòt peyi nan Amerik Latin nan tou ki te konn genyen malarya. Malarya se yon plasmodyòm ki ba ou li. E plasmodyòm lan, li rantre nan globil wouj yo e li ba w yon fyèv lèswa chak de jou, chak twa jou. E se plasmodyòm sa a ki te konn anpil fwa bay anpil pwoblèm e ke malarya a konn menm rive touye moun. Touye moun nan yon pakèt peyi e. Klorokin nan se te yonn nan fason nan peyi kote k te konn gen malarya yo te konn trete maladi sa a. Se sa klorokin. Men li parèt sou diferan fòm, li konn rele fosfat klorokin, li konn rele diyidwoksi klorokin, suivan mezon k ap fè l lan, antrepriz k ap fè l lan, endistri k ap fè l lan, yo konn gen diferan non e se li yo te konn itilize nan tretman maladi k rele malarya. Non. M ka tou di w non. Sa vle di yo pa kapab syantifikman di wi ke li trete covid 19. Molekil sa a, se ke ou konnen, yon maladi konsa, maladi an parèt an desanm 2019, l ap fè ravaj, pwofesyonèl lasante yo gen yon tandans pou di, Pou yo jwenn yon medikaman sou pou maladi sa a, l ap pran yon pakèt ane anvan yo jwenn li. Pa bliye, se yon viris, e viris yo, yo pa gen medikaman kont viris. Pa bliye, sida la depi 1981, menm vaksen n pa ka jwenn pou li jiskounye a. Ok, sa gen 39 an. Donk. Gen anpil doktè ki toujou gen tandans al revizite ansyen molekil yo, revizite ansyen medikaman yo pou yo wè si pa gen yonn ki ta ka bay yon ti rezilta. Men, pa gen okenn moun ki ka kanpe la ki di klorokin trete maladi sa a. Konklizyon sa a yo pa janm rive ladan l kòm konklizyon syantifik. Sèke genyen yon premye pwofesè ann Itali ki te di, Pouki n pa eseye sa n te fè an 2005 lan? Sa k te genyen an 2005 se ke paske te gen yon premye sas ki te egziste, premye sas kòv ki te egziste an, ki te parèt an 2002 an Chin ankò, yo te wè ke bò ane 2004, 2005 yo, yo te eseye klorokin epi yo te wè ke l mache, li te bay, li te diminye efikasite maladi an nan ka sevè yo. E se pou sa, ankò yon fwa, genyen kèk doktè ann Ewòp, patikilyèman an Frans, patikilyèman yon pwofesè k rele pwofesè Raoul ki dirèktè yon gwo enstiti Masèy, e nèg sa a li menm li te pwopoze pou yo retounen a fòmil ke n te gen an 2005 lan. Doktè a pwopoze l. li pwopoze l men malerezman li pa respekte tout pwosedi nòmal yo. Afè medikaman se lavi moun, nenpòt moun pa ka kanpe l di a ban m trete konsa, a ban m lage tèl molekil konsa, se sa k fè ke yo oblije an jeneral genyen de pwosedi ki egziste nan tout peyi e ke tout moun dakò nan larechèch men kijan yo fè l. Fò w kapab teste 2 moun, fò w gen yon kantite moun pou w teste, fò echantiyon w chwazi an, echantiyon an ase gwo pou w kapab efektivman ou kapab di ou kapab voye l sou lemonn antye, fòk varyab ke w ap chwazi yo pou w kapab byen respekte tout règ ki genyen nan larechèch. Eske laj te respekte? Paske viris sa gen yon diferans nan jan l tyeke avèk laj moun yo, pi granmoun, pi ansyen, sèks. Eske yo respekte diferan varyab sa yo, konbyen de tan maladi an fè sou yon moun oubyen yon lòt. Donk diferan bagay sa yo fòk li respekte yo. Epi answit. Lè doktè a kòmanse fè tès, li fè yon premye tès sou 27 moun, yon premye etid, li fè 2 etid sou 2 lòt kantite moun eksetera. Men malerezman, misye pa fin respekte tout pwosedi. E se konsa vin bagay la vin devan yon kontwovès pou yon pakèt lòt doktè parèy li, ni an Ayiti, ni an Frans, ni Etazini, ni yon bann lòt kote. Mwen menm pèsonèlman depi premye jou a, m te gen ti pwoblèm avèk jan misye kondui pwotokòl li yo. E m te di nou, m pwomèt nou yon ti videyo sou bagay sa a paske efektivman te gen pwoblèm nan pwosedi an e se sa k fè gen de moun ki pa t dakò. Gen moun ki pa t dakò e misye lage, misye fè l, presyon, misye itilize rezo sosyal e finalman gouvènman fransè a te blije lage ba misye posibilite pou li avanse avèk pwotokòl sa. Nou tout konnen ke bagay sa te kreye yon bòz. Li te kreye yon bòz nan rezo sosyal yo, dabò an Frans, ki vin sèvi yon presyon pou gouvènman fransè a, men nan lòt peyi tou. Menm nan ti peyi pa nou an, Ayiti, Moun gentan, menm senatè reyaji, senatè gentan di poukisa yo pa itilize klorokin. Sa vle di tout moun te bije ap reyaji ladan li e Etazini menm jan. E finalman Etazini genyen de twa doktè te vin panse ke genlè li ta ka pi enteresan ke w ajoute zen. E pi finalman lè yo ajoute zen yo vin wè zen an pi enpòtan ke klorokin nan toujou. Yo vin wè zen an fasilitè penetrasyon azitromisin nan. Donk zen an vin petèt pi enpòtan toujou. E se konsa diferan peyi ap eseye de pwotokòl terapetik, de pwotokòl pou geri bagay la. Men an menm tan de moun tankou m te toujou rete septik. E finalman, gouvènman ameriken an te gen tandans, menm premye prezidan, alò prezidan ameriken an te menm foure bouch li nan bagay la pou di pou yo itilize klorokin nan e genyen tandans ki t ap bay pou ke FDA ki se Antite ki responsab kesyon afè medikaman Ozetazini te ap pran presyon pou l te libere itilizasyon Lafrans te fè l e finalman Lafrans kanpe l paske l tèlman kòmanse gen pwoblèm, genyen efè segondè, gen moun k ap mouri, gen moun ki gen pwoblèm kadyak avèk molekil sa a e mwen anpil moun ekri m pou di m ke petèt ke m te gen rezon e molekil sa yo kounye a la a ap bay pwoblèm. E finalman la Frans fon ti kanpe sou li, yo entèdi itilizasyon an si se pa anndan lopital e ke yon doktè pran yon desizyon spesifik pou l fè l. Etazini menm jan an, FDA mande pou fon kanpe tou, pou fon kanpe sou itilizasyon l e ke moun pa ka itilize l, moun pa ka achte medikaman sa nan famasi pou pran l ou menm e yo kòmanse wè tou ke menm anndan lopital yo se avèk Mezi ke yo ka itilize l e se pa nan nenpòt kondisyon pou yo itilize l. An Ayiti, jan bagay yo fèt ba yo fèt yon ti jan difisil, yon ti jan dwòl. M sot di nou, Ozetazini, se CDC. Center of Disease Control, se yon sant ki okipe l de kesyon maladi enfektyez. Apre sa, gen yon ajans ki rele FDA, se li menm ki kontwole ni afè nouriti ni afè medikaman, Food and Drug Administration. Li okipe l afè medikaman, se li k bay otorizasyon, eksetera. Isit lan se ministè sante piblik. E defwa li difisil pou detèmine ki moun k ap fè l, a ki lè y ap fè l, etsetera. E lefètke bagay la deja gaye nan rezo sosyal, moun ap achte klorokin, famasi monte pri klorokin, e gen menm famasi kounye a ki an ripti de stòk pa gen klorokin. Ki moun ki di yo gen dwa pran? Pèsonn pa konnen. Yo annik ap voye monte rezo sosyal tout moun ap itilize klorokin. Premye pwoblèm ki genyen an se ke klorokin nan, moun ki te deside pou yo itilize l nan maladi sa a, yo pa ka pwouve ke klorokin nan efikas nan maladi sa a. Pa gen okenn moun ki ka pwouve l. Pwofesè Raoul pa ka pwouve l. Li fè 2 etid, li fè yon premye le 21 mas, li fè yon dezyèm le 27 mas, yo fè plizyè etid e etid yo gen pwoblèm etik, yo gen pwoblèm metodoloji, yo pa respekte varyab yo, eksetera, gen pwoblèm. Menm pwòp doktè an Frans gen pwoblèm avè l. Menm nan lòt peyi gen pwoblèm avè l. Donk pou premye rezon an, se ke esè klinik yo, paske yon medikaman, se pa pen nan boulanjri. Yon medikaman gen règ pou yo respekte anvan yo di lemonnantye gen dwa pran l. Yo pat respekte règ yo, sa se premye pwoblèm. Dezyèm pwoblèm ki genyen an, se ke medikaman sa bay efè segondè, gen moun ki mouri, gen moun ki gen pwoblèm kadyak avèk sa. Donk son dezyèm pwoblèm. Donk, an Ayiti tou, fòk tèt nou frèt, fòk se otorite yo, m pa pale w de otorite, nenpòt otorite, fòk se otorite syantifik yo, sa vle di fakilte medsin yo, Gwo syantifik ayisyen yo, se yo nan diskisyon antre yo ki ka fini pa di èske s on bagay nou ka itilize oubyen nou pa ka itilize l lè nou fin gade tout sa k ap fèt nan literati medikal. Otorite regilasyon ki se Ministè Sante Piblik li gen mo pa l pou l di tou. Men afè 2 ayisyen tonbe ap al achte klorokin se pa on bagay k ap bon pou nou paske klorokin nan 1. Klorokin nan gen efè segondè. Lè w bwè l nenpòt ki jan, klorokin nan ka menm rive ba w fè w vin avèg. Li atake retin nan e vin ba w pwoblèm, jan yo ta di nan gwo lang fransè retinopasi, epi l ka fè w vin avèg. Klorokin nan ka vin ba w de pwoblèm anemi sevè paske l atake globil wouj yo e ke se yon pwoblèm li vin ba w pi devan ankò. E pi gwo pwoblèm lan se pou nou menm Ayisyen. Klorokin nan, jan m te kòmanse pawòl nou an, se pou malarya l fèt. Li pa fèt pou lòt bagay pou lenstan. Jiskaske nou pwouve l pou yon lòt bagay. E malarya, si kounye an, nou bwè medikaman nenpòt ki jan, pral rive yon lè, moun ki bezwen bwè klorokin nan pou malarya tout bon an, epi kò li, kò l ka vin rezistan pa rapò a klorokin nan. E lè sa a, moun sa a ka tonbe nan koma malarik, tonbe an koma epi l mouri. Men pwoblèm ki genyen an. Se pa yo vle di klorokin pa bon, klorokin gen wòl li. E si yon jou syantifik yo dan lemonn ta deside wè wi l ka itil nan maladi an, lè sa se otorite ayisyen yo, syantifik ayisyen yo k ap ede nou pou n di l. Men se pa nan yon rezo sosyal pandan 10 segonn w ap li yon bagay pou w ka pran desizyon ke w pral pran klorokin pandan ke klorokin nan ka fè w avèg, li ka fè w vin anemye e l ka vin bay yon pi gwo pwoblèm nan nasyon an. Pinga n panse sa pa ka fèt. Tibèkiloz an Ayiti, Aktyèlman la nou gen rezistans pa rapò a tibèkiloz. Dayè rechèch mondyal k ap fèt sou rezistans pa rapò a tibèkiloz la se an Ayiti l ap fèt aktyèlman. Donk sa vle di ou ka devlope rezistans pa rapò a yon maladi. E si l rive nou pa rapò a malarya, n ap antrave kovid 19 prale e lè sa n ap rete nan pwoblèm ak malarya. Donk al dousman, si n gen pou n fè l yon jou, n a fè l. Men afè prevansyon an, tou bliye sa. Afè de klorokin ou bwè grenn klorokin ka fè w pa gen kovid 19 lan, tou bliye l, li pa ka anpeche w genyen. Donk, ann al dousman nan kesyon sa a, se ti pawòl sa a m te pote pou nou, men pa bliye nou! Abone chèn youtube lè w rantre ladan l ou fin tande ti pawòl l la ou renmen ti pawòl la pataje l voye l bay lòt moun e jan m di l tout tan mwen kwè nan aktivasyon kominotè sa vle di anndan katye yo pou nou fè sèvo kolektif la lè nou gade ti videyo an aprann li ansanm Tande sa n di an ansanm, pataje l ansanm epi pran desizyon. Gon ti klòch sou kote an, tou klike sou li tou, l ap pèmèt ou chak fwa ke nou fon lòt ti videyo, paske chak 2 jou n ap fon ti videyo, e chak fwa youn parèt, y ap tou voye nòt lan pou ou di gon ti videyo k parèt. Mèsi.